Donk la jodi an se pa sèlman lavwa, se pa sèlman labote, y a ledikasyon, fòk ou trè edike an 2021. Yon atis w ap fè mizik ou pa ka fè yon entèvyou ou gen pwoblèm, yon atis w ap fè mizik ou pa ka pale avèk medya ou gen pwoblèm. Donk se tout yon pakedj. Donk se Rutshelle ki donn leton?
Bon se sa. Antouka Ozabaye.

Map fè w tande mizik sa. Mecron mizik tèt chaje. Poum ta pou kèm ta pi kontan ke janl ye aswè an la fòm ta wè mizik sa soti demen maten paske fanatik yo pral kontan e ritm soti mwen menm e ritm fè se sam fè dòk poze e bagay kap vini. Mèsi bokou.
M konprann wi. Moun yo mande nou album wi, nap bay li ou pa? Wewe nap bay hit.
Oh Men se moun yo, la vwa de Dye, i pa vwa, la vwa di pèp se la vwa de Dye, se nè pli la vwa de Dye hein. Wè m gade w nan zye pou m di w sa, se yit nap bay. Ou konprann? Bedjine, wap di moun yo bonswa, kòman w ye? Salut salut tout fanatik Bedjine, ma fam wè wè yo menm. Nou la, nap swiv, nou wè wap travay, ou te Etazini pou la premyè fwa, Ou rive, ou fè sa w gen pou w fè, ou retounen an Ayiti, e jodi a ou retounen. Ki diferans ki gen ant premye fwa e dezyèm fwa? Bon, pa vrèman gen yon gran diferans non, men w konnen, premye fwa a se te premye vini nou, donk te gen ti, te ka gen ti pwoblèm ki te genyen onivo sonorizasyon. Bon, nou padone sa paske se. Se te pou la premyè fwa, men pou kounye a tout bagay byen pase, fanatik yo kontan, son an te ok, tout bagay te byen pase m kontan.
Avan yo vini te gen anpil demann, dayè se sou fòs demann sa yo vini, donk ki vin pral fè bagay yo akselere nan mwens ke 1 an pou rive Ozetazini. Men aprè toune a tou gen anpil moun ki tap mande pou vini yo gen de ti kritik yo fè sou ou tou. E ou tande yo? Si wi, kisa ou aksepte nan yo? Wi wi m tande kritik yo e nou travay sou yo. Non ou pa dim kisa ou aksepte nan yo, gen plizyè kritik yo fè. Ou konnen depi ou se yon etwal, ou se yon etwal wap briye wap jwenn anpil moun kap kritike e wap jwenn anpil moun tou kap di bon bagay. Donk m twouve sa nòmal nou travay sou yo m pap janm ka rive kapte tout Tout kòmantè negatif ki fèt, tout kritik, m pap janm ka satisfè tout moun non pli. Donk m tande kritik moun yo e nou travay sou sa. Li bay, nou eksperimante l nan studio, li bay rezilta, nou eksperimante l nan live e li bay rezilta. Eske s on bagay nou gen anvizaje kontinye oubyen a lavni nou ka di gen posibilite menm si pou n ta pou w ta wè Bedjine on ti jan, ou ka wè Bedjine pou kò l, ou ka wè Kadilak pou kò l, ou ka wè yo ansanm tou. Eske'n gad sa? Non. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Pèp la aksepte Bedjine Cadillac, yap konsomel la toujou, donk nap kontinye ba yo Bedjine Cadillac, men sa pa pwoblèm tou si nou on lè nou ba yo Bedjine yon lòt atis, Bedjine pou kont li, donk nap travay poun fè fanatik yo kontan. Dènyè kesyon, anpil prestasyon, avan se te on mizik chak mwa, Eske gon pwojè? Ah wè, ou konnen map swiv, map swiv. Wi wi.
Si se pou mwen, m tap lage yon mizik chak semèn. Ou konnen staff, ekip lan ap kouri dèyè m, m pa vle Bedjine pap ede lage mizik. Gen lè pou nou fè sa, men nou gen mizik. Pandan map vin la, m'ekri yon mizik. Wi wi. Map fè w tande mizik sa. M'ekri yon mizik tèt chaje. Pou m ta, pou kè m ta pi kontan ke jan li aswè an la, fò m ta wè mizik sa soti demen maten. Paske fanatik yo pral kontan. E it m soti mwen menm? E it m fè? Se sa m fè. Donk, poze. Gen bagay k ap vini. Mèsi bokou. Ou konprann sa m di w lan? M konprann wi. Men moun yo mande nou album wi. N ap bay li ou pa? Wewe, n ap bay hit. O!
Men se moun yo, la vwa de Dye, e pa vwa, la vwa di pèp se la vwa de Dye. Se nè pli la vwa de Dye hein. Wewe, wè m gade w nan zye pou m di w sa? Se hit n ap bay. Ou konprann? Se hit nou vin.